Bonjou, bonswa tout moun. Mwen se Osman Jerom, mwen se psikològ. M ap swete ou byenveni a Mental Etude. Mental Etude se yon podkas ebdomadè k ap pale de tematik psikolojik, sante mantal ak devlopman pèsonèl moun. Objektif podkas sa a se rive fè ou atenn yon pi bon nivo epanwisman pèsonèl e emosyonèl an menm tan. Alò, mèsi anpil pou fidelite ou ak pòdkas sa a. Jodi a mwen gen plezi prezante ou sèzyèm epizòd Mental Etude. Epizòd sa gen pou tit, Kòman pou afwonte lanmò yon moun ou renmen. Alò, pèdi yon moun nou renmen akoz lanmò se yon eksperyans evidaman mwen panse ke chak moun k ap tande m la, fè omwen yon fwa nan vi yo. Manman, papa, yon sè, yon frè, yon zanmi, yon pwòch. Disparisyon yon moun ki te chè ak nou se yon dèy ki pa toujou fasil pou ke nou kapab jere. Si nan kèk ka genyen moun ki rive viv ak sa, Ebyen genyen lòt moun ki pa janm rive fè dèy moun ki te chè pou yo nan vi yo vrèman. Genyen anpil rezon ki kapab eksplike sa. Alò, jodi a n ap genyen yon epizòd Mantalitude ki trè santimantal. Dayè n ap genyen kèk temwanyaj nan epizòd sa a, kote genyen kèk moun ki pral pataje avèk nou Kèk eksperyans yo fè de dèy, de disparisyon de yon moun ki te chè avèk yo men lanmò pote li ale. Men ki plan n ap prezante w pou ke nou kapab elabore sijè jodi an, yon apwòch jeneral sou konsèp dèy la, ki faz ou di mwens ki etap dèy la gen ladan l, epi jan m te di an n ap genyen kèlke temwanyaj de kèk moun. k ap pataje avèk nou eksperyans yo de pwosesis dèy la. E nan fen epizòd la, n ap pale de kèlke estrateji kòman nou kapab aplike pou nou kapab fè fas ak disparisyon yon moun nou genyen ki te chè avèk nou nan vi nou. Mantalitude, Tout moun ki pran nesans gen yon jou pou mouri, gen yon jou pou ale. Sepandan. Asimile ke yon jou n ap gen pou nou mouri, nou gen pou nou kite ti bout tè sa a, se yon reyalite anpil nan nou pa ko janm rive aksepte. Se sa ki fè, lè nou pèdi yon moun ki te enpòtan pou nou, li konn difisil e pafwa enposib pou nou fè dèy moun sa a. Paske. Pèdi manman, papa, yon pitit, yon sè, yon frè, yon madanm, yon mari, se yonn nan pi gwo defi emosyonèl nou te kapab rankontre nan vi a. Pou yon rezon ou yon lòt, nou pa janm fin prepare vrèman pou nou separe de yon moun nou renmen fas a lamò. Donk, li evidan ke lè moman sa a rive, li pote anpil soufrans, anpil chagren, lapenn nan kè moun ki afekte a. Sitou si se yon moun nou te gentan genyen yon sètèn depandans de moun sa. Li kapab yon depandans afektiv, emosyonèl, yon depandans ekonomik egalman. Lè konsa, se tankou yon pati nan nou ki ale. Nou vin gen yon vid k ap difisil pou ke l kapab konble. Nan ka sa, fè dèy moun sa ki mouri a li vin yon sitiyasyon ki konplike pou nou. Enkapasite pou aksepte moun sa mouri tout bon, li konn kondwi anpil nan nou nan yon epizòd twomatik, li konn kondwi anpil nan nou nan epizòd depresif. Anfèt, nan yon pèspektiv psikolojik, dèy la se yon pwosesis ki pèmèt nou asime, ti kras pa ti kras, reyalite lanmò a, moun nou renmen ki mouri a, pandan n ap eseye adapte nou emosyonèlman ak yon nouvo vi san ke moun sa a li pa la ankò. Nan peryòd sa, moun ki afekte a li riske soufri plizyè sentom emosyonèl e fizik an menm tan, tankou chòk emosyonèl, anksyete, kilpabilite, tristès, depresyon, jan nou sot di l toutalè a la. Alò, kontrèman ak sa anpil moun panse, dèy la an li menm se pa chèche e w ap chèche bliye moun nan. Men se pito eseye e e adapte w avèk letan, aprann viv san prezans moun sa. Piske chak moun pa reyaji fas ak lanmò menm jan an. Ebyen se konsa tou pou sa ki gen pou wè ak dèy lan, chak moun gen yon fason yo reyaji, yo deal avèk dèy ke yon moun yo genyen ki mouri. An nou tande konnya premye envite nou an ki pral pale nou de eksperyans lap viv konnya aprè lanmò papa li. Mwen se Rod Louis Azer Chéry Mwen pèdi Louis Chéry papa m 22 mars 2020 Jou sa a se Youn nan pi move jou Nan lavi m Paske son pati nan mwen ki ale men ke m poko wè vrèman pa ki mwayen m pral konble vid sa, blessure sa m poko wè kòman m pral geri l. Malgre tout konsèy. Malgre tout sa mwen li, an tout efò m fè avèk tèt mwen pou m eseye bliye sa ki rive a, men chak jou m leve, m leve avèk papa m nan tèt mwen. M leve avèk le fè ke. Papa m mouri e ke m poko prè pou m aksepte sa malgre tout efò m fè. Mwen grandi ansanm avèk papa m, li te reprezante manman m, alafwa papa e manman pou mwen paske. Se nè ke pandan m vin pi gran, mwen rekonèt manman m epi kòmanse abitye avè l. Men papa m se moun ki leve m, moun ki fòje karaktè m, ki fè tout bagay pou mwen. Gon pakèt abitid, nan fason m pale, fason m ri eksetera, tout sa yo, se papa m, se te meyè zanmi mwen, se te konfidan mwen. Premye moun ki ap konnen sa k ap pase nan lavi m se li. Mwen menm tou, se premye moun ki konnen pandan m vin kòmanse gran, sa k ap pase nan lavi li. Nou youn te toujou gon ti pawòl pou n ap di lòt. Donk, sela di, s on fason pou m di w kòman mwen menm avèk papa m nou te trè atache. Donk, enpak absans sa gen sou mwen, se ke. Mwen admèt ke m pral viv avèk yon vid, mwen admèt ke m pral viv avèk yon blesi, grenn e e chans ke m genyen se paske li te toujou ap di m kèlkeswa sa k rive pa bese tèt, kontinye avanse, se sa k fè mwen pral kontinye viv, mwen pral kontinye avanse san li, men se pa fasil. Mèsi anpil Rod paske ou te aksepte pataje temwanyaj sa avèk nou. Alò, fas ak disparisyon yon moun nou renmen, dèy la pran fòm yon seri de reyaksyon emosyonèl ki manifeste nan santiman nou, nan panse nou ak nan konpòtman nou kapab genyen fas ak sitiyasyon sa. Si n ap rekonèt psikolojikman dèy la se yon moman ki difisil, ebyen madam mesye kite m di nou tou se yon sitiyasyon ki nòmal fas ak lanmò yon moun ki te chè avèk nou. Ebyen se pou rezon sa a, nan pwosesis dèy la, li mande pou nou ka jwenn yon ekilib k ap pèmèt nou adapte vi nou san prezans defen an, moun sa ki te enpòtan nan vi nou anpil. Ki etap ou di mwens ki faz dèy la li genyen ladan l? Mesye dam k ap travay nan sante mantal yo elabore plizyè teyori sou etap oubyen faz pwosesis dèy la li genyen ladan l. Men, sa ki plis popilè a se teyori Elizabeth Kubler-Ross ki se yon psikyat swis, nan modèl pa l la, li elabore senk faz ki genyen nan pwosesis dèy la. Premye etap la, ou di mwens premye faz la, se negasyon. Alò, nan premye etap sa a, moun ki afekte a, li refize kwè. Li refize aksepte reyalite a. Li refize admèt. Moun ki enpòtan pou li nan vi a, moun li renmen an, mouri tout bon. Si se yon lanmò britsoukout, tankou yon aksidan pa egzanp, moun sa a li konn sibi yon chòk emosyonèl fas ak nouvèl sa a. E mwen sonje jisteman nan ka pa mwen an 2007 lè manman m mouri. Pandan tout yon semèn manman m nan mòg, se kòmsi ryen netè. M pa t ka aksepte reyalite a. M te nan yon deni total, madanm mesye. Mwen vin kòmanse pa konprann sa yon lòt jan se jis lè manman m vin antere. Donk, se te pou mwen yon chòk emosyonèl ki te difisil pou ke m te kapab dijere nan moman an. Dezyèm faz la se kòlè. Lè moun ki afekte a kòmanse pran konsyans de Sa k rive a, donk li fin pa aksepte reyalite a, moun nan mouri tout bon. Ebyen kounye a li antre nan yon sòt de revòlt pou sa k rive a, l panse ke se yon enjistis, poukisa se papa m, poukisa se manman m, poukisa se entèl? Pou ki sa se konnya? Donk, se tout yon seri de kesyon moun nan ap poze pou l asimile ak evènman an. Se yon etap ki vrèman difisil. Paske moun nan rive dèfwa ap fè menm akizasyon, ap kilpabilize tèt li. Si l te aji tèl jan, si l te fè tèl bagay, entèl pa t ap mouri. Oudimwens entèl pa t ap ko mouri. Twazyèm faz la, se negosyasyon. Nan etap sa a, moun nan tonbe nan yon sitiyasyon irasyonèl, kote l ap fantasme sou ide kòman li te ka chanje ou di mwens evite sa k rive a rive. Si tèl bagay te fèt tèl jan, èske sa t ap pase konsa? Si tèl bagay te fèt nan tèl lòt sans, èske sa t ap rive konsa? Men ofinal, nou fas ak yon sitiyasyon ki irevèsib, kote anyen pa ka chanje ankò, nou tout konnen l. Lanmò se yon etap ki oblije. Katriyèm faz la se depresyon. Kounye a moun ki nan dèy la li rive nan yon moman li rekonèt reyalite a, moun sa ki te chè pou li an li mouri tout bon li pa la ankò li pa wè li ankò. Ebyen nan faz sa moun nan gen risk pou li sonbre nan la depresyon. Jou yo parèt difisil pou li. Li pa wè pyès wout pou l sòti nan soufrans emosyonèl sa a. E lè sitiyasyon sa a pèsiste konsa, moun nan deprime, li tonbe nan yon eta patolojik kote pafwa li konn nesesè pou l ta wè yon pwofesyonèl de lasante mantal ki pou ede li nan sans sa. E anfen senkyèm etap la se akseptasyon. Yn fwa li aksepte moun sa a li pa la ankò tout bon, ebyen gras ak pwòp resous pa l ou di mwens lòt akonpanyeman li jwenn, moun ki nan dèy la kòmanse aprann viv ak doulè emosyonèl sa, chèche elwanye l de lapenn ak chagren ke evenman sa li koze pou li pandan l ap eseye kontinye ak vi li. Paske nou tout konnen l, gen yon avan, gen yon aprè. Donk, nou sipoze kontinye ak vi nou. Men atansyon madam mesye, tout moun k ap konfwonte yon moman de dèy pa oblije pase pa tout senk faz sa yo. E 5 etap oudwen sfas sa yo pa oblije ale nan lòd mwen sot di nou an la. Paske jan nou te di l nan kòmansman an, chak moun gen yon jan yo apreyande disparisyon yon moun ki nan vi yo. Donk chak moun kapab gen yon jan pou ke li kapab jere kesyon dèy la. Kounya an n tande dezyèm envite nou an k ap pale nou de eksperyans dèy li Apre lanmò manman l ak papa li. Mwen, manman m avèk papa m mouri. Jiskaprezan, mwen poko kapab fè dèy manman m nan nan nivo ke gen seri pwoblèm m ap travèse sè twa dènyè zane. M di tèt mwen ke si manman m te la, kòman manman m t ap reyaji? Kisa manman m t ap di m? Ki pawòl ke manman m t ap ban m pou li kapab edem nan sitiyasyon sa. Men m di tou ke papam se te yon nèg ki te ekstrèmman rijid, ekstrèmman dur. Men mwen fin konprann ke tout rijidite ke l te genyen an se pou te kapab pèmèt ke nou pran liy dwati la menm si nou pa pafè, menm si nou tonbe. Men li te toujou vle ke gen de seri bagay fò n pa tranzije sou yo, tankou onètete, tankou pa vòlè, tankou pa bay manti, tankou rete nou menm, aprann viv ansanm avèk le peu ke nou dispoze pou nou kapab viv. Manman m mouri nan tranbleman de tè 12 janvye 2010 la an Ayiti. Men. Jiskaprezan dèfwa mwen konn rete m konn di èske nou pa fè pati de moun ki te al pran swen Sendomeng yo? Èske se pa paske jisteman ke li pa kapab tounen? Men m di tèt mwen tou ke dizan plita, dizan plita ke si l te fè pati de moun sa yo petèt ke l ta va chache wout pou l kapab tounen. Kwake, byen antandi, Bòpèm, antouka maril ke l te genyen nan epòk la te ale sou lye travay kote ke l tap vann nan, nan ri Bòn Fwa anfas famasi Sejourne an, bò katedral la, li di ke li te wè kò a, kò a te rete kwense anba bout beton. Men malgre sa wi, gon imaj ki toujou nan tèt mwen, èske l pa fè pati de moun ki pral pran swen Sendomeng yo? Mèsi anpil Fanel Delva. paske ou te aksepte e pataje temwanyaj ou ak nou nan Mental Etudes. Metan ki strateji nou kapab itilize pou ke nou kapab fè fas ak disparisyon yon moun ki te enpòtan pou nou nan vi nou? Anfèt, mwen si e sèten nou chak kap tande m nan moman an la fè eksperyans de dèy omwen yon fwa nan vi yo. Yon sitiyasyon emosyonèl ki pa ditou fasil. pou jere. Men pwiske lanmò se yon pasaj ki oblije, n ap toujou twouve nou nan sitiyasyon sa a pou n ap separe de moun ki enpòtan nan vi nou yo. An nou wè kounye a kèk fason nou kapab afwonte, viv, jere moman dèy la. N ap wè 5 estrateji ansanm. Premye estrateji an se eksprime ou, libere emosyon ou. E si rive yon moman ou anvi kriye, kriye, pa kenbe l. Sa ap libere ou enpe de angwas ki peze sou ou nan moman an. E toujou sonje sa, avèk letan, W ap fini pa santi ou mye e viv nòmalman de absans defen an. Eksprime w emosyon w otan ke ou kapab e m ba w garanti sa ap soulaje ou enpe. Dezyèm estrateji, Aksepte santiman w yo. Apre lanmò yon moun ki chè avè w, se nòmal pou w viv santiman tankou tristès, angwas, raj. fristrasyon e menm ou santi ou epwize dèfwa. Yo tout fè pati de pwosesis dèy la. Pa goumen ak yo. Okontrè, aprann viv ak yo tankou se te yon etap pasaje nan vi ou. Twazyèm strateji a se sonje bon moman moun ki mouri an. Kenbe nan panse ou tout bèl souvni ou te genyen ak moun sa a. E sa ap ede ou pa fokis twòp sou disparisyon moun nan. Sitou si moun sa se yon moun ki te mouri nan yon kondisyon ki trajik. Katriyèm estrateji an, Kontinye bon zèv moun ki mouri a. Kontinye fè tout sa defi an te konn fè de manyè pozitif byen antandi. Enben, se yonn nan pi bon fason pou konble absans li nan vi w. Paske, chak aksyon pozitif ou poze nan non li ap pote yon satisfaksyon pou ou pandan ou konnen ke moun sa a li pa egziste ankò, men w ap kontinye sa l te konn fè de manyè pozitif. E anfen, senkyèm estrateji an se wè yon pwofesyonèl sante mantal si ou santi ou nan nesesite a. Paske, jan m te di l totalè a, pafwa lè nou pa kapab jere moman de dèy sa a, enben dèy la li pral transfòme nan yon sitiyasyon patolojik pou nou. Anfèt, toudabò, premye sipò enpòtan ou ka jwenn nan yon moman de dèy se nan men fanmi ak zanmi ki pwòch ou. Men, si ou twouve ou gen anpil difikilte pou ou kapab viv ak sa, li enpòtan pou ou chèche jwenn yon sipò psikolojik. Alò, mwen panse ke ou menm k ap travèse yon moman de dèy nan moman an, eseye mete an aplikasyon senk estrateji sa yo, e mwen si yo sèten sa ap ede ou nan pou viv de absans, moun sa ki te enpòtan pou ou nan vi ou la. Alò, lanmò yon moun nou renmen se yonn nan moman ki pi konplike nou kapab fè fas nan vi a, pa gen manti nan sa. Paske se yon sitiyasyon ki kapab afekte tout aspè nan vi nou. ki kapab kite yon sikatris k ap difisil pou geri. Men piske lanmò se yon etap nou chak k ap tande m la a nou dwe pase ladan l, ebyen li enpòtan pou ke nou kapab aprann reyajiste nou, reyòganize vi nou apre disparisyon yon moun nan vi nou, keseswa se ta manman nou, papa nou oubyen nenpòt lòt moun ki ta enpòtan pou nou an. Donk, jan m te di l toutalè a, lide se pa eseye bliye moun nan. Paske nou pap kapab. Men se aprann epi aksepte viv san li menm paske moun nan li pa la ankò. Alò, nan plas sitasyon nou pou jodi an, pandan kèk segond, n ap tande temwanyaj yon zanmi sou lanmò manman l, sa genyen anviwon yon lane. Non pa m se Doktè Michaël Etienne e sa fè anviwon 1 an 2 mwa depi ke m pèdi manman m e m kapab di ke se pi gwo vid m ka gen nan vi m opwendvi fizik e paske se te bon zanmi m, baz mwen, nou te konn pale tout koze e ou ka imajine lè w pèdi yon bon zanmi kisa w pèdi. Donk m pa gen baz ankò, m pa gen moun pou m pale ankò, m pa gen moun pou m rele ankò. Donk ou ka imajine ke m pèdi yon bòn pati nan mwen menm. M ka di an pati, nan tout sa m ap fè m toujou wè l, nan tout sa m ap antreprann li toujou la jiskaprezan. M toujou santi prezans li bò kote m. Sa se enpak li fè nan lavi m. Madam, mesye, se la nou mete fen ak sèzyèm epizòd Mantalitude la. Mèsi anpil pou fidelite ou ak ekout ou. Non pam se Osman Jerome a la pwochèn.